Salut tout moun, isi Jacquelin Belizaire, Jabez News, nou antre lakay ou poun prezantew Jabez usa, kote ke nou pral wè prensipal pwen kap domine aktyalite a isit Ozetazini. Jodi a se Mèkredi 14 Janvye 2026. Kèk nan gran pwen ke nou pral devlope pou ou, dabò nan yon vòt sere sere 50 50, Sena rejte gras ak Vis Prezidan JD Vance ki depataje, enben rezolisyon ki te vle limite pouvwa Prezidan Donald Trump pou l pa mennen lòt atak kont Venezuela. Toujou nan Kongrè a, Chanm Depite a adopte pwojè lwa Hope Help la pou jiskan 31 desanm 2028 pou 3 zan. Donk rete konnya Sena a ak Prezidan Donald Trump pou konklizyon yo sa konsène Ayiti. Epi administrasyon amerikèn nan jele jodi mèkredi 14 janvye a pwosedi viza rezidans pou 75 peyi, pami yo Ayiti. Se pwen sa yo avèk lòt ankò nou pral devlope pou ou nan yon ti moman, rete branche. Wi, jodi mèkredi 14 janvye 2026 la gen yon gwo kokenn vòt ki pran nan sena a Enben, se Sena a ki rejte yon rezolisyon sou pouvwa lagè ki kapab limite kapasite Prezidan Donald Trump pou l ta mennen lòt atak militè ankò kont Venezuela alòske prezidan an ap egzèse anpil presyon sou kòlèg repibliken yo pou yo menm pou yo vote kont mezi sa a ki vle limite pouvwa l pou l pa fè Mennen lòt atak. E fò n di ke Prezidan Donald Trump te kritike anpil e menm fè presyon sou 5 senatè repibliken ki yo menm te mete tèt yo ansanm avèk demokrat yo pou yo te fè avanse rezolisyon sa semèn ki sot pase la. Sepandan, senp posiblite ke Sena a te genyen pou l omwen kontwole, ke repibliken yo kontwole pou yo te yon ti jan defye Prezidan Donald Trump, se te yon vòt trè enpòtan enben nou wè ke enben sa vire yon lòt jan byenke vòt la te sere yo t ap kapab limite prezidan nan kesyon de politik etranjè enben nou wè vòt la te sere sere serezman senkant senkant e vis prezidan an an palan de JD Vance li menm li vini li depataje se pwovizyon legal konstitisyonèl oubyen lejislativ, enben Vis Prezidan li menm li depataje pou l fè vòt la ale an favè e sa ke Prezidan ta mande a pou yo rejte rezolisyon an. Donk rezolisyon an rejte. Fò n di tou ke gen 2 senatè repibliken li menm, yo menm, an palan de Josh Hawley ki soti Missouri, epi gen Todd Young ki soti Indiana, yo menm yo sede anba presyon Prezidan Donald Trump, paske yo menm yo te ap kole zepòl, kole tèt avèk Demokrat yo pou yo te fè vòt sa avanse, rezolisyon sa avanse, enben devan presyon, paske Prezidan Donald Trump di konsa ke, enben 5 senatè Repibliken sa yo kal kole avèk e demokrat yo enben yo pa ta dwe janm eli ankò menm menm menm. Men, gen k pa pran presyon, men gen 2 yo menm, 2 senatè repibliken, enben Josh Hawley ki soti nan Missouri avèk Todd Young ki soti nan Indiana, enben yo menm yo vote, yo vote kounye a pou rejte rezolisyon an paske rezolisyon an ta pral mande pou e prezidan Donald Trump li menm li gen limit pou l pa gen dwa al mennen lòt atak, pa egzanp kont Venezuela, san ke l pa gen feu vert palman. Donk rezolisyon an pratikman rejte, sena a sena a e rejte l a 50 50, men depa departaj la enben gen J-Divine ki departaje yo e ki vin fè ke enben yo vin 51 a 50 e vòt la pase, sa vle di ke Sena rejte rezolisyon ki te vle ke yo limite pouvwa Prezidan Donald Trump pou li kapab e pa ale al fè lagè lòt atak militè kont Venezuela. Sa vle di ke kounye a la, si Prezidan Donald Trump vle mennen atak militè kont Venezuela, li kapab fè l ankò san l pa pale ak palman an, se sa ke Sena vote. Nou toujou nan kongrè ameriken an e sa gen rapò avèk Ayiti, enben chanm depite a li menm li adopte, li adopte pwojè e lwa ke yo rele HR 6504 la, nou vle di Hope Help Extension Act, enben desizyon sa a pwolonje pwogram preferans komèsyal Hope Help pou Ayiti pou yon lòt 3 zan jiska 31 desanm 2028. Objektif la se soutni stabilite ekonomik Ayiti, spesyalman nan sektè tekstil la, ki li menm anplwaye yon dè milye de travayè e l redwi tou presyon migratwa k ap fèt sou Ayiti. Nou konnen ke gen anpil moun y ap voye tounen sot Ozetazini, sot an Repiblik Dominikèn e lòt ankò e nou wè sa k ap menas k ap fèt la, kesyon tps la donk sa vle di ke Enben, yon lwa konsa l vin ede non sèlman pou bay plis travay, men li redui tou nan presyon migratwa k ap fèt sou peyi a. Depite Maria Elvira Salazar, enben l pibliye yon kominike pou l di ke l ap kontinye goumen an favè yon pwolongasyon a lon tèm pou pwogram komèsyal konfòmeman ak pwopozisyon inisyal ke yo te fè avan. Pwojè lwa a rekondwi prensipal dispozisyon komèsyal ant Lèzetazini avèk Ayiti nan kad Pwogram Èd Ekonomik a Ayiti a, anpawòl de help, e yo ofri tou yon sous esansyèl danplwa fòmèl nan endistri tekstil ayisyèn nan, pandan ke y ap ranfòse chèn dapwovizyonnman amerikèn de pwoksimite yo e y ap soutni tou stabilite ekonomik alontèm nan Karayib la. Donk s on lwa Tou sa se literati pou moutre ke lwa a li menm, lwa Hope Help la, li bon pou ni Ayiti, li bon pou ni Lèzetazini. E avantaj ke lwa a genyen e anpil moun pale de li, ekspè yo pale de li, enben yo di, ke lwa sa pa konfliktyèl. Sa vle di se pa yon lwa ki pral mete Repibliken avèk Demokrat dozado e an jeneral yo toujou vote ansanm. Donk Madam Salazar ki se bon jan patizan enben pwogram komèsyo help, hope help la, enben l kontribye nan elaborasyon kad dezòmè pou yo pwolonje lejislasyon ke yo adopte.

iregilyè. Sa vle di ke lè gen anpil chomaj, se sa madam Salah Salah ap eseye eksplike. Lè yon peyi pa egzanp gen anpil chomaj, enben gen anpil pwoblèm, moun pa ka manje, moun pa ka travay, yo pa ka jwenn travay, enben anpil fwa yo rantre kò yo nan migrasyon iregilyè. Sa vle di, fò yo debouye yo kon mèt Jan Jak, al chache lavi, yon lavi miyò lòt kote. E, e, se sa madam Salah Salah ap eksplike ke, enben lwa Hope Help la, enben lap e, lap eseye ede, lap on ti jan atenye, diminye presyon ki genyen pou moun pa kouri kite peyi a pou y ale nan lòt kote. Donk, alòs ke Ayiti ap fè fas ak on kriz imanitè e sekiritè san presedan, enben yo di ke l esansyèl pou yo kenbe e aktivite antrepriz yo lejitim nan peyi a, se sa Madam Maria Elvira Salazar di, Pwogram komèsyò Hope Help la eben soutni, tande byen wi, 10 mil anplwa ayisyen e l redui presyon, tankou nou sot di la, presyon migratwa la e l ofri yon veritab chimen pou stabilite ak redrèsman nan peyi a. Donk ranfòse ekonomi ayisyèn nan pa sèlman on kesyon de jistis men se nan enterè stratejik Lèzetazini, Madam Salazar k ap pale toujou. Donk, pandan premye manda l nan Kongrè a, Depite Sa Lasal, enben l te prezante bay kòlèg li yo pwojè lwa inisyal la ki vize pwolonje pwogram Hope Help la, yon pwojè menm jan an te jwenn parenaj senatè nan epòk la, Marco Rubio ki aktyèlman chèf diplomasi amerikèn nan. Vèsyon aktyèl pwojè lwa sa a, enben yo te prezante l devan. devan lejislati sa, se depite Greg Murphy an kolaborasyon tou avèk depite Salasal ke yo te prezante l devan Kongrè a. Donk sa vle di se yon bon bagay pou lwa help la, se yon bon bagay pou ekonomi e tout moun ki ap pale, ekspè k ap pale e tout lòt moun an jeneral ki toujou pale nan kesyon sa e nou panse a Mesye Sassine ki yo toujou pale de kesyon sa epi yo di kijan ke Ekonomikman l ap bon pou peyi a, sosyalman l ap bon pou peyi a, e menm presyon migratwa ke peyi a ap sibi non sèlman konnya e avèk tout moun ke y ap pimpe an Ayiti a, enben lè yo menm yo jwenn sa pou yo fè, travay pou yo fè, enben sa kapab ede peyi a avanse. Nou nan imigrasyon, nou nan imigrasyon e genyen. Enben administrasyon Trump lan pran gwo desizyon, chak jou se gwo desizyon ke lap pran nan kesyon imigrasyon e nou konnen ke son imigrasyon agresiv, represiv, malouk, efrayik, tout adjetif ke w ka mete dèyè l, enben se imigrasyon sa kap ki an aksyon Ozetazini e JD Vance, vis prezidan di bon sa nou wè a se tòkèt la chay la dèyè donk ane 2026 sa bagay la ap on ti jan pi rèd toujou. Donk, nan kad politik imigrasyon e gason pa kanpe sa a, Donald Trump la, enben Etazini jele jodi mèkredi 14 janvye 2026 la, pwosedi viza rezidans pou 75 peyi. E nan 75 peyi sa yo, Ayiti ladan l. Desizyon sa a ap antre an aplikasyon 21 janvye 2026. k ap vini la. Depatman Deta donk li sispann tretman viza rezidans pou 75 peyi, dapre sa pòt pawòl La Mezon Blanch lan fè konnen an palan de Karoline Leavitt. Politik sa a sible peyi ki gen resòtisan yo ke yo konsidere tankou peyi a risk, sa vle di lè yo vini isi, donk peyi sa yo, 75 peyi sa yo, Yo di lè moun peyi sa yo vini, resòtisan peyi sa yo vini, yo vin tounen yon pwa lou pou administrasyon an oubyen pou leta ameriken. Yo vini, yo benefisye de, nou sonje 300 dola, food stamp yo konn ap pale a, donk asistans alimantè, bagay sa yo, tout avantaj sosyal yo nan peyi a, enben yo di moun sa yo, yo menm yo pa vini pou ede, yo menm yo vin, se souse yo vin souse, E se sa ki eksplike administrasyon Donald Trump la, se sa yo menm yo eksplike ki fè ke yo menm yo kanpe, yo kanpe pwosesis pou bay moun sa yo rezidans. Pami peyi sa yo, tankou nou te di l gen Ayiti, nou kapab site kèk ladan yo, nou kapab site Kiba ki tou pre a, Kolonbi ki nan Amerik di Sid la, men nou ka tou pale de Jamayik, Somali. Larisi, Afganistan, Brezil, Iran, Irak, Ejip, Nijerya, Tayland, nou vle toujou, Yemen, e menm Dominik, ti zile nan Karayib sa ki sot menm sot siyen yon kontra avèk administrasyon Donald Trump la pou bay moun k ap mande azil la, enben, mezanmi, menm yo menm tou yo pase anba kout frèt 75 peyi sa yo. Donk nou wè bagay la se akòz de bon tout moun ap pran kout frèt men nou wè ke Ayiti toujou nan lis la ke se lis 19, ke se lis 20 konbyen, ke se lis 30 konbyen Ayiti ladann men kounye a yo vini avèk e 75 peyi. Men fòn di ke lwa sa li menm li pa gen rapò avèk lòt viza. Petèt ke gen lòt desizyon ke pran pa rapò a viza sa yo men Li pa gen rapò avèk, pa egzanp, viza B1, B2, viza etidyan F1 oubyen lòt ankò. Paske yo konsantre yo sou sa, si gen, se pa ke, se pa ke le fèt ke m di se desizyon sa pa gen rapò avè yo a, ke pa gen lòt desizyon ke yo pran. Pa egzanp, yo gen lòt viz, gen lòt desizyon ke yo pran, men nan yon lòt desizyon. Donk desizyon sa li menm, li konsènen, li konsènen sitou. viza rezidans, ou tou senpleman nan langaj kouran nou di rezidans. Men an jeneral nou di viza rezidans. E pi gon lòt dosye ankò ki trè enpòtan konsènan aktyalite a isit Ozetazini se dosye Groenland nan. Groenland nan. Donk, Prezidan Donald Trump li menm, malgre tout sa w tande, enben li pa vle abandone lide pou l pou l pa anekse Goyenlann nan malgre plizyè gwo reyinyon ki fèt sou dosye a. Dayè gen premye minis danwa a ki li menm te gen yon reyinyon avèk Marco Rubio, donk chèf diplomasi a, donk sekretè deta a, avèk vis prezidan JD Vance, te gen yon gwo reyinyon ki te fèt nan la mezon blanch. Enben, e malgre plizyè gwo reyinyon sa yo, enben, premyèman, Prezidan Donald Trump li menm li pa abandone lide sa, lide ke pou l anekse Groenland. Groenland paske li di ke si l pa fè l, Lachin avèk Larisi ap fè l, li di ke s on kesyon de sekirite e s on kesyon tou denpòtans stratejik. Se sak fè se eksplikasyon sa oubyen rasyonèl sa ke l bay pou l eksplike ke enben li menm li kanpe dèyè anbisyon l nan, lide l la, plan ke l genyen. Sepandan Dànmak afime ke sa rete yon gwo dezakò, yon dezakò ke l rele yon dezakò fondamantal ke l genyen avèk Washington sou zafè sa. Yo di ke Dànmak pa pou vann. E pa Dànmak non, Groenland pa pou vann. E malgre dezakò sa, yo fòme kanmèm yon ekip de travay pou yo kontinye, pou yo toujou ap kontinye diskite sou koze sa. Pandan se tan, Dànmak li menm li ogmante prezans militè l nan Groenland. nan Gwenlann e gen alye ewopeyen yo ki yo menm tou enben yo pale y ap pran aksyon tou e se peyi tankou Almay, Lasuèd, Lanòkvèj yo menm yo y ap prepare pou yo ranfòse fòs militè yo nan Artik la devan tansyon ki egziste konnya ant Lèzetazini avèk Lewòp. Nou tande plizyè deklarasyon ke Prezidan Donald Trump fè sou Lewòp, li di a Lewòp pa kanpe sou anyen, Lewòp pral disparèt tou e tou. Men, gwo kesyon Gwenlàn nan vin li menm tounen yon pòm de diskòd ki ogmante tansyon ant Lewòp avèk Lèzetazini. E nou wè ke kontinye gen reyinyon k ap fèt pou yo wè dan kèl mezi ki jan yo kapab negosye kesyon Groenland la. Prezidan Donald Trump di li menm ke se achte, ke se yon akò spesyal ke yo fè, ke se par la fòs militè, enben li menm li vle a tou pri anekse Groenland ki son e nou ta rele l yon teritwa

e rivalite ki genyen ant Lèzetazini avèk Larisi avèk Lachin. Paske l di, Prezidan Donald Trump di ke si li pa gen lòt chwa, li di anbisyon pi piti ke, li pa gen yon bagay ki pi piti ke anekse Groenland. Donk sa vle di pou li, c'est une affaire classée, enben li menm li pa p, pa gen wout pa bwa, li di fò men, donk nou wè kijan ke Lewòp kanpe, nou wè kijan tou ke E dirijan Groenland avèk Dànmak yo menm yo kanpe yo di Groenland pa pou vann. Daprè e ajans nouvèl Reuters, enben Lafrans li menm lap gen pou l ouvri yon konsila nan Groenland 6 fevriye 2026 kap vin la nan nan yon kontèks trè spesyal kote ke gen anpil enterè jeopolitik e anpil kritik anvè presyon ke Etazini ap fè sou Groenland. Donk se nan moman sa menm ke Lafrans li menm li chwazi pou l ouvè yon konsila disi 6 fevriye 2026. Epi, sitiyasyon ann Iran toujou rete yon pwen nan aktyalite non sèlman mondyal men nan aktyalite amerikèn nan tou paske Lèzetazini, yè Prezidan Donald Trump te di pandan l te Detroit, Michigan ke se pou manifestan yo kontinye yo menm pwoteste, li di gen asistans, gen èd ki sou wout, anpil moun poze kesyon ki kalite èd sa a? byen ke Prezidan Donald Trump te di ke Iran abitye tiye manifestan, si l kontinye fè sa, li menm l ap entèveni. Donk nou wè ke l te menm pran gwo desizyon, li pran gwo desizyon kont mete taks sou nenpòt moun ki ta fè, tout peyi ki fè, ki gen negosyasyon komèsyal avèk. Avèk Iran, enben yo menm y ap gon taks, on tarif dwanye de 25 pousan e li mete li mete sanksyon tou sou Iran. Sanksyon sa yo kapab nui Repiblik Islamik la lè l redui aksè a byen etranje e l ap fè ke pri yo monte 17 wotè, sa ki riske ogmante tansyon ki egziste nan peyi sa a. pwoblèm l ap pral genyen, pwoblèm ekonomik, pwoblèm alimantè e ot, deja li gen yon enflasyon ki monte disèt wotè ki pre 40 pousan, donk nou wè kijan sa konplike e lè yo di 25 pousan tarif dwanye a, lè prezidan Donald Trump di 25 pousan tarif dwanye a, Ebyen fò nou wè se 2 gran peyi ki fè afè avèk Iran. Lè w pran la Turki, lè w pran le Brezil, lè w pran la Risi, lè w pran la Chin yo menm yo tout genyen anpil negosyasyon komèsyal avèk peyi Iran. Donk yon lòt pwen ankò ke n ap ba w randevou pou demen, demen jedi pou nou kapab wè l se odyans sa ki ap dewoule nan Pasadena nan Kalifòni sou kesyon tps, Statut Protection Temporaire pour Haiti ak Venezuela. Donk nou wè ke kesyon kesyon imigrasyon li trè prezan nan aktyalite Amerikèn nan se sak fè ke anpil fwa nou wè aktyalite nou wè anpil pwen migratwa anpil evenman migratwa nan djabèz usa e jodi a nou pap bliye Minnesota Missouri kote ke toujou gen anpil presyon anpil presyon sitiyasyon toujou rete tandi avèk operasyon ke ice ap mennen lòt bò a, avèk tou desizyon k ap pran notamman si jij sa yo ki yo menm deside abandone pòs yo, 6 jij federal ki deside abandone pòs yo, fonksyon yo, akoz jan li wè ke otorite federal yo ap mennen ankèt sou madanm sa ke ajan ice te fiziye Mèkredi ki sot pase la, donk sa fè 8 jou, e n ap pale de René Nicole Gourde, e se ajan ice la an palan de Jonathan Ross ki li menm te tiye l nan kad yon operasyon ke yo t ap mennen nan Minneapolis nan eta Minnesota. Mèsi de seke nou te branche yon lòt fwa ankò nan Djabèz, Djabèz usa, pou n te ka wè gran pwen k ap domine aktyalite a, kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Anvan n ale, n ap raple kèk nan pwen ke n te devlope pou ou. Nan yon vòt sere sere nan Kongrè a, pi presizeman nan Sena, se yon vòt ki te a 50 50 Enben, Sena a li menm li rejte gras ak Vis Prezidan JD Vance ki depataje e vòt la, enben yo rejte, Sena a rejte rezolisyon ki te vle limite pouvwa Prezidan Donald Trump pou l ta mennen lòt atak kont Venezuela san li pa pase pa Kongrè a. Donk yo rejte Rezolisyon sa. Chanm Depite a, Sa gen rapò avèk Ayiti, Chanm Depite a adopte pwojè lwa Hope Help la pou jiska 31 desanm 2028, nou vle di pou twa zan. Rete konnya Sena avèk Prezidan Donald Trump pou konklizyon. Epi administrasyon amerikèn nan jele jodi mèkredi a, mèkredi 14 janvye 2026 la, pwosedi viza rezidans pou 75 peyi e pami peyi sa yo genyen Ayiti. Desizyon sa ap antre an aplikasyon 21 janvye 2026 k ap vini la epi tankou nou te siyale enben genyen seyans sa ki dewoule nan Pasadena nan eta Kalifòni sou tps, TPS, Stati Pwoteksyon Tanporè pou Ayiti ak Venezuela donk se demen na vini avèk lòt detay sou koze sila. Donk gen lòt reyaksyon tou kap soti sou ansyen prezidan demokrat Bill Clinton e ak madanm ni Hillary Clinton ki yo menm derefize parèt devan komite komite sa ki gen nan tèt li yon repibliken kap yo menm ap travay sou dosye Jeffrey Opstein ki li menm ki te kondane pou trafik seksyèl e li menm li mouri nan prizon. Donk gen anpil reyaksyon ki kontinye e yo di eske pral gen yon swit a koze sa men James Comer ki li menm e li menm li di ke li pral mennen yon pwosedi yon pouswit kont lè Clinton pou outraj o kongrè le fèt ke enben li yo konvoke yo, yo menm yo pa vini, yo men lè Clinton di ke se son imilyasyon politik ki dèyè koze sa. Mwen se Jacquelin Belizaire epi direktè teknik nou se Guesly Singer avèk Fred K-Imit le Doktè. Bonsoir.